Kesnel Dolean nan yon entèvyou. Pale anpil yo fini. Ann tande avèk mwen. Mwen renmen w anpil Kesnel. Sa map tande la e nou pral wè anndan anndan ti entèvyou sa ke nap fè a la tou e bagay yo vrèman melanje. Men kounya la Kesnel e kòman sa l te ye avan desizyon sa a? Èske l te fasil pou di bon? Map kite Brezil, map vin la, pa rapò avèk moun kap gadew, pa egzanp ou toujou pre pou pataje konesans, kote ou pase pou fè tèl bagay e ou toujou ap envite moun yo, yo kapab fèl tou, sa ke pa gen anpil moun ki fèl, kòman sa te o debu pran desizyon sa, m kite Brezil, banm vini la, èske l te fasil pou jan ou konn ap pale de Brezil, hey, epi Rony ou vini, èske sa te fasil o debu? Monchè, anvan m rantre nan kesyon fasilite ou non an, kontrèman avèk sa anpil moun ta panse, M pa kite brezil tankou son kote m depeyize m pa vle wè m pap tounen w byen mal mawon paske brezil se pratikman dezyèm kay mwen apre ayiti donk se la m gen biznis se la m gon koneksyon se la m gon pakèt bagay gon istwa tou wi donk se pou tout tan m fè la li mwen menm m pa konnen si ta gon yon lòt fòs ki ta ka pouse m. Si m ta gen yon obligasyon pou m ta kite Brezil de manyè definitiv, men jiska prezan m panse nou poko nan nivo sa ditou paske koneksyon m avèk Brezil non sèlman toujou rete e m pa kwè ganyen k pral met fen ladan anfèt men desizyon an fò m di w li pat fasil ditou paske jan de lè wap Deplase avèk tout moun pou chanje peyi. Sèlman nan kesyon biyè davyon se yon bagay ki pa fasil pou nèg ki rete ou di ou deside. E anplis nan tout peyi ke ou prale li mèt se vakans ou apral pase nan yon peyi pandan yon mwa, li gen yon planifikasyon, li genyen an nou di kote mwen menm mwen ye a la isit Etazini li mande m yon pakèt bagay pou m planifye, entegre. Donk, li pa fasil paske m te kòmanse panse avèk sa yo depi anvan sa. Men, fòk mwen di w, kòm etandone desizyon an li reflechi e byen planifye, m panse pa rapò avèk plan ke nou te gen jiskaprezan, nou ka di sa va. Sa va. Ya. Men, kounye a la, youn nan bagay ke m ape tande, m ap gade sou rezo a, e ou sot pase sou li trè rapidman, nou pral ouvri parantèz la, e ou kapab reponn si ou pa vle tou, gen yon seri de moun ki pran plezi. Ou gen enpresyon gon sal dè nouvèl ki redije tout bagay ki voye l ba yo menm kò prezantatè yo fin gade epi yo prezante l men pa rapò avèk tout sa yo kap di e n konnen videyo sa nou pral gade entèvyou sa anpil Kesnel ou gon mesaj pou moun sa yo ki pran plezi bon Kesnel Dorlé an daprè enfòmasyon m gen la li kite Brezil men pou kisa m di fò m pale avè w fòk nou wè kisa w ap di avèk non sèlman fanatik ou moun ki renmen w k ap tande sa yo men tou moun ki pran plezi a entoksike si m kapab di l konsa lespri moun avèk pawòl sa yo pou m pa di enfòmasyon bon malerezman nan tan n ap viv la la a. Nou ap viv yon peryòd ki pi frajil o nivo kominikasyon. N ap viv nan yon peryòd tou kote dè moun itilize pouvwa ke yo genyen, lè m di pouvwa, paske lè yon moun ou ka kanpe devan yon kamera, ou gen 200 mil moun ki pral gade w pa la swit, ou gen yon gwo pouvwa. E ou ta sipoze gen anpil metriz pou konn kisa w ap di devan kamera sa a, lè w reflechi ak ki enpak sa ka genyen sou yon moun oubyen sou plizyè moun. Men tou malerezman an menm tan, nou gen. Dè moun ki yo menm vle pwofite de chak okazyon a tou pri. Ki di kèt, men Wisly la a, m tande yo di Wisly fè tèl bagay wi, m pa pral reflechi ni m pa pral anyen, ban m lage pou m pou m ka tou pwofite pran limyè a. Malerezman sa yo, yo fè dega. Mwen menm mwen tande dè moun ki ap di, a Kestel kite Brezil, yo sezi biznis li. Mwen menm. Mwen m pa menm ka ri, ni m pa konn si pou m fache, si pou m reponn, paske m tèlman wè bagay la pa fè sans, m tèlman wè li moun sa a li inosan. Moun e moun ki eseye kwè nan sa l tande yo se pa fòt li non, paske lè w tande yon bagay plizyè fwa, li vin kèlke pa l ap sonnen nan zòrèy ou pou w di men si m tande entèl di l entèl di l gèlè se vre. E rumè yo ale pi rapid pase sa pawòl la ye tout bon an. Egzakteman, paske lòt moun ki ap gade a, sa l. santi ki parèt negatif la, kèlke pa se paske moun nan renmen Kesnel Dorlean wi. Li tèlman ap poze tèt li kesyon pou di men èske sa m tande a se vre? Kounye a li menm li vin ap eseye pataje l, mande lòt moun, l ap chèche m, ey men men m tande yon bagay, èske se vre? Dikou li vin kreye yon anbyans kote moun ki kreye kontni an tou satisfè paske plis moun gade san l pa rann kont ki konsekans Sa ka gen de moun l ap pale de li an. Fanmi Kester pral gade l.
Zanmi Kester pral gade l. Moun ki renmen w pral gade l. Ya men malerezman tou moun k ap gade yo dèfwa pa konn pran ti tan pou yo fè yon ti analiz ki byen senp. Si yon moun pa egzanp ou ta genyen federal ki se sa sa mwen ta ka rele. Ekivalan. Ya.
Isit la. Ekivalan FBI isit. FBI. Ki ap chèche w. Men. Tout, menm lè ou ta chanje peyi yo ka voye deyò. Gen Interpol, gen sa tou, e sa Interpol la ye. Donk chak peyi yo konekte antre yo pou yo jwenn moun yo bezwen yo. E anplis tou, si yon moun ta nan mawon, m pa kwè l te ka nan kesyon ap fè videyo detanzantan pou montre men ki kote l. E pakou nou sot fè la a? Men moun sa a fò l ta fou. Donk m panse petèt moun ki ap fè videyo, k ap di de bagay ki pa sa yo, mwen menm mwen padone yo paske m wè se dè inosan ki pa konn kòman pou yo itilize zouti sa a ki se mwayen yo genyen pou yo touche yon pakèt moun. Men m panse se dè bagay ki sipoze rezoud tou paske yon jou nou dwe rive nan yon moman kote pou n di kèt nou dwe respekte lòt moun pou n pa di nenpòt bagay sou lòt moun. Nou dwe pran prekosyon pou n di kèt. Sim pa konfime sam tande de Wisly a m paka repetel sim repetel men kisa k ka rivem m pa konn siw konprann men m panse jiska prezan mwen menm m pa menm konn kisa poum reponn si poum diw wi si poum diw non paske pou mwen bagay lan pa fè sans li pa antre nan tèt mwen ditou lèm tande m ri m di anben ok ann swiv.
E pa gen moun ki pap mande m pala ki sèl doleyan pou yo Mezanmi m di bon banm kite chalè a pase paske. Ya m panse youn nan bagay jan m te di nan kòmansman an moun yo tap tann ke mwen ba yo yon eksplikasyon davans e 2 mwa de sla m te dwe di yo a m gon pwojè wi m pral etazini men kòman map fè men sa map etan fè men sa map vann kòb
Gen moun ki te konnen l, gen moun ki pat konnen l. Mèsi atis Kesnel pou tout enfòmasyon yo.